Desizyon an se yon aboutisman apre 4 mwa travay. Komisyon an pran lari nan moman menm Òganizasyon Leta Ameriken, OEA, fèk fè konnen l ap voye yon misyon ki pou vin rankontre avèk divès aktè ki konsène nan kriz lan. Men, sou teren an, pawòl referandòm pou chanje konstitisyon an pa sispann pale. Epi vyolans lan kontinye deplòtonnen patikilyèman nan katye popilè Bèlè ak Site Solèy nan Pòtoprens, kote moun kontinye tou tonbe anba zam gang. Pou nou jwenn detay sou travay komisyon an ap fè oubyen ap gen pou l reyalize epi pou nou fè yon kout je sou kontèks la, n ap akeyi Edouard Paul, manm Kas.
Byenvini sou Alter Radio. Rale ti chèz ba w.
Edouard Poult, byenveni nan ti chèz ba sou Alter Radio. Wi, bon, bonsoir Godson, bonsoir a tout auditeur et auditrice Alter Radio. Son plezi pou nou. pale jodi a sou emisyon Ti chèz ba. Alon Edouard Paulp gen des inisyativ ki ap pran sou teren an notamman e se pou sa sitou ke w la sou komisyon pou chèche yon solisyon ayisyen nan kriz Ayiti an. Anons lan fèt gen kelke tan. Koman w evalye akèy ke inisyativ sa a jwenn?
Mwen kwè ke li jwenn yon akèy trè pozitif jiska 48 è aprè ke nòt la vin piblik. Genyen de sektè politik an jeneral ki reyaji. E pi bon se yon komisyon kan menm ke nou te gen okazyon jan li kreye se òganizasyon anndan sosyete a li menm ki pòte komisyon an. Li pa vin brid sou kou. E se pa yon bagay ki vin brid sou kou se diferan vrèman sektè anndan kominote a ke se swa sektè sendikal, peyizan. gwoup sosyete sivil, dwa imen, gwoup fanm etc. Gen anpil anpil sektè ki mete ansanm pou fòme e pou pèmèt ke komisyon sa a kreye. Mentenan. Depi konbyen tan n ap travay sou kesyon sa a?
Son. Gen de echanj ki kòmanse fèt depi. Depi lane dènyè, depi nan grann vakans gon premye tantativ ki te echwe e mentenan nou vin kontinye reprann inisyativ yo apati di mwad desanm epi an janvye nou vin òganize yon forum. Le 30 janvye nou òganize yon gwo fowòm ki te genyen pli de 70 òganizasyon anndan sosyete a ki te reyalize li. Ke se swa se CASC ki te konvoke fowòm sa a. Nou te fè soti yon nòt a la fen de te gen yon deklarasyon ki te soti apre fowòm nan. E sa ki enteresan se ke so òganizasyon nan sosyete a pran rezolisyon, yo yo pran rezolisyon pou yo kreye komisyon an, yo pran rezolisyon pou yo mande komisyon an pou l chèche yon rezolisyon nan kriz ayisyèn nan, Epi yo pran rezolisyon tou yo monte yon komite swivi, se komite swivi sa a yo bay manda pou l fòme komisyon. Donk mwen kwè ke demanch la e apwòch la se yon apwòch ki kòrèk parapò a ansanm dòganizasyon ki pòte. E ki pòte komisyon, ki pòte inisyativ la. Mwen gen de santèn de òganizasyon. Jisteman, ou wè ke nan tout departeman yo, gen de òganizasyon ki soutni, ki apiye demach la, ki apiye kreyasyon komisyon an. E bon, mentenan, a pral toujou genyen aktivite avèk yo, paske komisyon an gen pou l rankontre yo trè byento.
E alò pwosesis la se sa donk yon rankont le 30 janvye kou di m ki te fèt kounye a gen yon komite ki monte la dan e komite a te la pou l travay pou kreye komisyon men komisyon an se pa nesesèman moun ki te patisipe lan pwosesis de rankont sa se de pèsonalite ke nou chwazi sou ki kritè bon sou se pa nou menm ki chwazi e se. Pèsonalite yo. Nou chwazi sektè yo. Sektè ki, ke nou di, ki pou mete ansanm pou fòme komisyon an. Ann tou di sektè yo. Sektè yo, nou chwazi le, le gran, le sektè relijye ki konstitye, antouka, sokl relijye peyi a, Vodou, Legliz Katolik, Legliz Pwotestan, Legliz Episkopal, nou. Nou mande yo pou yo voye yon reprezantan. Nou idantifye sektè fanm, sektè sendikal, sektè patronal, sektè inivèsite, peyizan, ki sa m bliye, pwofesyonèl, le baro, la federasyon de baro, Donk se ansanm sektè sa yo nou apwoche, nou mande yo pou yo dezinye de reprezantan. Donk genyen 3 sektè ki pat pare, ki di nou yo poko pare pou yo pran monte nan inisyativ la, se legliz katolik, Se Université d'Etat d'Haïti avèk le secteur privé. Mentenan, yo tout vin di nou tou ke yo petèt kapab pran tren an an mach. Donk, nou menm, pòt la ret louvri pou yo, paske kanbyen menm se de sektè enpòtan ki kapab genyen peze sou akseleratè komisyon an nan yon sans ou byen nan yon lòt. Donk legliz pa ladann? Non, legliz katolik ki di li poko ap monte abò, men legliz episkopal, federasyon pwotestant, vodou, Yo monte e yo gen de manbre nou kapab di ki trè aktif o sen de la komisyon e yo dezigne de pèsonalite. An tou ka tout komisyon an se de pèsonalite nou konnen konpetans yo, nou konnen kalite sivik yo. Ou konprann, e patriyotik yo, epi se pa moun ki pe patisipe nan deba, nan diskisyon sou zafè peyi yo. E se yon bagay ki te gide nou, epi konpetans yo, konpetans ke yo genyen. Mentenan genyen de pèsonalite ke. nou ki pa reprezante veritableman yon sektè men nou te ale chwazi yo yo menm tankou Ted Syndic, Monique Clesca epi Doktè Péan ki rejwenn nou anndan komisyon. E sou ki baz yo menm nou chwazi yo? Nou chwazi yo sou baz konpetans yo epi se pa se moun ki patisipe dan le deba piblik an jeneral. yo fè konnen opinyon yo sou zafè peyi yo, donk nou apwoche yo epi nou konplete komisyon. Konsènan sektè prive a, tenan kont de enpòtans li, absans li lan yon komisyon konsa, li kanmenm fè yon sòt de mank a ganye?

Eee ou konnen jan de pouvwa sa yo pa ezite devan anyen yo se de sektè ki plito un peu timid e pè pou ke reyaksyon politik yo pa vin en defaveur de biznis yo. Le vre ki se dernye tan tande yo pran kelke pozisyon sur la kestyon de la sekurite. Oui men bon se. Se de mesaj ki pa retni atansyon anpil moun, paske sa n ap viv sou teren an, jodi a, pa egzanp, gen de moun ki konprann ke ou kapab genyen yon pozisyon de neutralite nan kriz peyi a. Ou pa kapab gen yon pozisyon de neutralite. Ou konprann, se petèt sa ke yo repwoche nou. E nou menm ki petèt fè apèl pou nou kreye komisyon sa a, nou pa gen netralite. Alò, jisteman, avèk ki lespri ke nou kreye komisyon sa a? Lè nou pale de chèche yon solisyon ayisyèn, èske solisyon an la deja oubyen se yon solisyon a envante? Se yon solisyon a envante, se yon solisyon pou nou jwenn. Mentenan, e.

Ou konnen si son w travay volontè, siv, sitwayèn ke y ap fè, epi vwala ke yo anbake nan yon inisyativ ou pa konn ki bò l ka mennen yo, ou konprann? Se, donk, nou, yo bezwen sa. Yo bezwen santi ke sosyete a avèk yo. òganizasyon ki soutni yo an e dèyè yo e avèk yo nan devlopman inisyativ ke sa ap prepare pou yo met sou tab la. Paske an reyalite se de sa ke li saji, se fè la mizankomen epi chèche pou yo jwenn apui sosyete a dèyè sa yap fè a. Alò jisteman, m te poze kesyon an lè map di avèk ki lide ke nou rantre lan inisyativ sa a kòm komite de swivi ki genyen li menm ki emane de tout pwosesis sa a ki gen de santèn de òganizasyon ladann. Bon, mwen menm mwen tande de ekspresyon de pli zan pli ki soti lan sosyete sivil la un peu partout sou kriz peyi a. Alor donk, m ta renmen konnen konkrètman manda komisyon ke nou menm lan sosyete sivil la ke nou met an plas la. Manda, an nou pale de misyon, misyon an. Se veritableman jwenn e fè remonte, fè remonte l'opinion de la société haïtienne dans sa diversité. Pou ke yo traduil nan yon, eske yap traduil nan yon akò, mpa konnen, eske yap traduil nan yon document, mwen pa konnen, eske yap fè populasyon an soti porte. e sa yap pwopoze a je nan se ryen men e toujou zètil yo an kontak dirèk avèk popilasyon an nan sektè òganize yo e yap fè remonte

Ki strateji ke yo adopte, m pa, m pa nesesèman. Sa a se komisyon an li menm. Wi, sa a se komisyon an li menm. Ki pral gen pou l fè sa. E nou menm nou la pou nou ba li kreye kad teknik yo pou ke yo kapab avanse nan sa y ap fè a. E men twazyèm bagay ou konnen ke dan se jan de demach mobilizasyon an li konte tou paske ou bezwen apwi. popilè la pou ou kapab pote pote rezolisyon antouka rezilta nan sa w ap chèche a. Wi, la ou pale de apui popilè men i saji tou de yon seri de pwotagonis politik paske de tout fason kriz n ap pale a la li gen plizyè aspè ladan li men kestyon politik la se li k parèt pi klè e ki genyen ladan li yon seri de eleman, anfen pou sèten moun ki klarifye deja. Pa egzanp, lè w pale de kestyon manda prezidan, gen moun ki kapab reponn ou trè klèman. Lè w pale de jan yo monte CEP, gen moun ki ka reponn ou. Lè w pale de, anfen, divès kestyon, pratikman gen yon seri de aktè ki pwononse yo sou yo deja. E alò, mentnan, kounye an, lè yon reyalite konsa, Kòman w kapab e anvizaje donk pou fè pwotagonist yo avanse? Ya, e mwen menm, mwen menm mwen kwè, e mwen kwè ke youn nan travay ke komisyon fè, paske e majorite manbre komisyon kòmanse travay depi debi mwad mas. Sa fè mwa sa yo gen 2 mwa depi ke yo kòmanse travay. Yo rankontre diferan sektè politik deja. Ou konprann? Yo rankontre diferan sektè moun ki te dezinye yo, eksetera. Yo rankontre diferan sektè deja. Yo menm rankontre legliz katolik. Yo rankontre... de sektè ki pa retwouve yo anndan komisyon an. Donk, jodi a, mwen kwè ke demach la se yon demach de, y ap jwenn mekanism, an tou ka, estrateji e apwòch kilfo pou ke yo mete. le dwa sou dè aktè presi ou konprann sou dè aktè pwisan ki kapab konstitye on levye on levye pou pèmèt pou fasilite ke sa sa nou vle fè a sa yo vle obteni an pou yo jwenn ni mwen kwè ke bon m pa ka m pa ka al pi lwen ke sa. Men tout moun ap konprann ke komisyon an la jodi a li gen diskisyon avèk diferan sektè yo pral genyen pou yo entwodui anndan komisyon an de zantèn nan la dyaspora pou yo travay de fason pèmanant avèk yo la kote gen gwo konsantrasyon ayisyèn. ya pral gen reprezantan dyaspora ladan li, yap gen de konferans regilyè avèk tout sektè ki pòte yo. Donk la m pa gen dout ke komisyon an li ap fè tantakil li. un peu partout à travers le pays et kòm nan men manda ke l genyen à partir de date ke nou kominike e sa publiquement yo gen 2 mwa à peu près pou yo bay rezilta travay yo donk d'ici peut-être

Pwobableman y ap gen yo menm tou pou yo chwazi, pou yo detèmine, men se dyalòg, se medyasyon, se kwa? Me, me, me ka, m pa gen, m pa, m, m, m pa gen dwa pale sou sa, paske, e. Donk sela vle di tou sa ouvè? E, e sa re, son bagay komisyon an li menm. kap regle sa li menm kap pran desizyon Non men la m ta renmen konnen ki maj ke yo gen. an tout otonomi. Nou menm se nou se de nou menm ke li emane men jis ki bò ke yo ka rive. Nou pa nou pa nou pa diskite de sa yo yo gen otonomi yo sèl bagay yo yo bezwen kad teknik yo. Nou mete ansanm pou nou founi kad teknik yo. Mentenan, nou gen de reyinyon de travay ebdomadè avèk yo pou nou fè le pwen sou sa yo bezwen, sou kominikasyon, ou konnen se yon bagay otman politik, sou sektè ke yo rankontre, ki pwoblèm ke yo jwenn, yon fason pou ke komite swivi a kapab rete an apui avèk yo e an konplisite. Donk sa vle di ke pral gen yon ale vini.
Pwosesis sa yon pwosesis dinamik ke l ye. Dinamik, men se pa sèlman avèk komite. Dinamik lan nan sans ke. Se pa sèlman avèk komite suivi a, se avèk lansanm de aktè. Lan dinamik la, eske gen yon mekanism pou ke. Baz yo, yo alimante l tou. Ke yo okouran, ke yo reyaji, ke son. A wi, gon mouvman de lenfòmasyon ki ap fèt, ou konprann, antre les organizasyon e la komisyon. Sa, sa li enskri deja nan, men kòm se konye an nou piblik. e nou pral yo pral genyen des ateliers de travail avèk diferan sektè ki dezinye yo avèk diferan òganism nan dan sosyete a menm ou konprann yap yap genyen pou yo restitye antouka a chak fwa ke yo bezwen sa e nap konvoke yon forum ki pou tande yo e ki pou ede.

La kestyon demokratik. Sètadi, jis ki bò ou ka rive e jis ki bò kou ou pa ka rive. Pis kounye a pale de konstitisyon, y ap pale de yon seri de pwoblèm ki vin fè ke a sèten moman yon moun gen dwa menm santi ke demokrasi a an peril. Donk, mentenan, sesi etan di. yo menm ki limit ke yo genyen a se nivo? Mwen menm pa kwè ke yo gen limit. M pa kwè yo gen limit. Yo kondisyone pa rapò avèk okenn moun, okenn sektè. Yo pa, yo pa sou lobedyans pèsonn. Ou konprann? Sèlman nou travay dan la harmonie. Ou konprann? E si E s'il faut ke yo mande pa egzanp pou ke genyen yon demonstrasyon ki fèt, nou kwè ke rès sosyete a bezwen ba yo sa. M vle di pa egzanp, eske yon moun ka di ke tout kad ke ap fonksyone ladann nan, m di sa konsa, se la konstitisyon de 1987 ki an vigè kounye an Li menm se li ki gen tout kritè pou yo fè sa yo gen pou yo fè. Eske pa egzanp yo ka sòti, eske yo ka ale odela de konstitisyon? Bon, mwen menm kwè ke se nan kad konstitisyonèl la tout moun ap travay. E mwen menm pèsonèlman mwen gen opinyon, opinyon pa mwen. Se pa opinyon komisyon an. Sil bezwen. E defini opinyon li pa rapò a referandòm oubyen konstitisyon an, l ap genyen pou l di sa trè klèman. Ou konprann? Men, mwen menm m konnen sektè ki dezinye yo, tout se de sektè ki rete fidèl a la legalite konstitisyonèl. Ou konprann? Bon, mentenan, mwen menm opinyon pèsonèl pa mwen, Sou ka afè referandòm ki ap pale a, m ap di sa trè klèman, se yon referandòm ki enkonstitisyonèl, ki ilegal, e sitwayen yo, yo kapab itilize nenpòt ki mwayen pou yo kase referandòm nan, paske li ilegal e enkonstitisyonèl. Ou di sa deja nan mikwo nou, mo kase a. Li trè enpòtan. Ki sa ke li vle di an reyalite? Non.
Ka se anpeche ke l fèt. Anpeche ke l reyalize. Paske, bon, popilasyon konn ki jan pou l fè sa. Ou konprann? Li abitye fè sa. Mete de pouvwa politik nan kouri. Ou konprann? Yo fè sa dènye fwa yo fè sa se nan operasyon, se nan eleksyon operasyon grenn soulye a. Ou konprann, yo kase, yo kase eleksyon an. Bon, m p ap epiloge sou sa, men yo gen metòd yo, e mwen menm m ap patisipe nan ka sa tou, paske genyen plizyè inisyativ ki an kou jodi a, atravè de gwoup ki kreye E ki ap travay sou sa.
Sètadi pou fè ansòt ke referandòm sa pa rive fèt. Wi, wi. Alon, lè ou di ke pou yo pran tout mwayen ke yo kapab pou yo fè sa, sèla vle di tou ke mwayen ke nou gen la yo ki se pa egzanp prononse nou piblikman, fè manifestasyon pasifik, fè, eske sèla vle di ke yo epuize?
Non, yo poko epuize. Non, yo poko epuize. Bay, se poutèt sa m pale de demonstrasyon yo. Ou konprann? Jodi a, inite nasyonal la, inite nasyonal la, sa m, inite de la sosyete ayisyèn, nou fè efò pou nou kreye l o sen de la komisyon. Ou konprann? E komisyon an jodi a li gon, li an pozisyon de, de lidèchip, an pozisyon de, ou konprann, li gen levye nan men li pou li akselere de, de dosye ki parèt li enpòtan pou nou kapab rezoud kriz sa a. Ti chèz ba. Edouard Paultre sou sa nap pran yon ti poz ti chèz ba sou Alter Radio.
Ti chèz ba. Ti chèz ba.